Bonsoir Jovany, bonsoir tout fanatik e fidèl branche Basketball Talent. Se yon plezi maten an nan biwo m pou m resevwa nou. E jodi an la a, nou pral pale de Coach Ashley e de pèspektiv yo. E Coach Ashley se pitit Kriswa, mwen fèt yon 28 mai 1985 e kote ke mwen fè tout anfans mwen. Kriswa, mwen son natif natal Kriswa, mwen vrèman tout afeksyon m, tout atansyon m, anpil aktivite sosyal, kiltirèl fèt Kriswa, mwen toujou angaje m ladan yo. Si map fè yon ti rapèl sou aktivite m, aktivite pwofesyonèl e lekòl mwen tou sa. Mwen te lekòl Katskileswar e de premyè ane jiska twazyèm e de twazyèm a la filo mwen fè li Collège Franz Bayer de 2004 a 2008 mwen te hautes études mwen aprann jesyon e e de 2008 a nos jours mwen fè yon karyè antanke coach mwen fè 25 chanpyona 25 final avèk hautes études Nou ranpòte 21 e nou pèdi 4 e nan Age Bac lan mwen fè e mwen antre e mwen gen 4 an. Premye ane m nan m te fè demi final avèk MJ Sac, dezyèm ane m finalis avèk Digicel e twazyèm ane m mwen finalis avèk Apollo. e m te fè enn an sabatik, e sou katriyèm ane m nan, mwen ranpòte tit lan avèk ekip Mache Ti Tony an. M panse ke, an gwo, se karyè mwen onivo baskètbòl, men onivo pwofesyonèl, mwen patisipe nan plizyè pwojè, e mwen se yon antreprenè tou. Ok.
La a nou prale dirèkteman, coach, nan karyè Ashback ou, sa w te pale nou la a, Mwen sonje ke ou pran MJ Sack, ou fè yon bèl pakou avè l, yon ekip jèn. E bon, fòk nou di tou, ou se yon kotch ki kwè nan jèn yo. Paske si n ap sonje ekip MJ Sack sa ou te pran avèk dè jèn, lè n pran tankou Aly, lè n pran tankou Kensy, nou sonje ou te genyen kiyès ankò ki te jèn nan ekip sa a ankò aprè Kensy? Cedric. Te gen Cedric. Vwala, donk ou te fon mèvèy avèk nèg sa yo. Donk rive an demi final, se te pnh. Ki te elimine w se sa? Nan kar de final nou te elimine pnh. Nan se pa la epi.
Epi nou pèdi fas a ekip Mega a. An demi final. An demi final bon vwala. E donk si nal pale kounye a la dirèkteman nou prale nan ekip Digicel la. Yon sezon ou fè avèk ekip Digicel la coach e bat tout moun. Se jan ou di a ou te lave lè a. M sonje ou te gon slogan wi e nan ane sa. Yap pale nap travay.
Yap pale nap travay epi donk. An final, ekip Natcom nan vwala ki se te Edmond Giraud non? Edmond Giraud epi donk ou te 1 zero, 1 1 epi 2 1 se sa? Si m pa fè defo. Non, Natcom t ap mennen 1 zero, nou te vin genyen dezyèm gem nan e twazyèm gem nan mesye yo te bat nou e se te youn nan defèt ki fè m pi mal Paske m te gen anpil atant men peryòd sa te vrèman difisil pou mwen. M te pèdi yon kouzen m, yon demi frère nan peryòd lan. Se yon istwa ki vrèman dramatik. M te oblije monte Orlando al nan antèman. Mwen te rantre le jou menm de premye Mars lan. E lè m vini an tèm administratif, an tèm de planifikasyon gen kèk bagay ki pa t byen senkronize. e nou pèdi premye match la, nan dezyèm match la tout sak te gen pou te regle regle e nou te vin genyen dezyèm match la, nan twazyèm match lan e nan mèkredi e avan match lan e Black te fon rupture ligaman e Black se te doublure e veritab pou e Alexis e li te doublure Kelo tou e nou vin pat gen doublure veritableman ki vin rann ke Mesye yo te vin krake nan fen match lan e fizikman ou te santi ke Digicel pa ta pwen paske 2 mesye sa yo te vrèman krake e pa la swit tout moun konn kijan sa fini ekip Natcom nan te chanpyon e felisitasyon a ekip sa ki domaj nan ane k vini apre an te kite chanpyona. Ok, la nou pral pale de yon lòt dezyèm ane ankò, lòt ane kote ke se mache bat moun avèk ekip Apollo. E yon lòt bèl ekip ankò ke ou te genyen coach e bon toujou gen bèl ekip yo wi coach sak fè sa di nou non. Bon e ekip yo pa toujou jan nou panse a jesyon yon ekip se pa yon bagay ki fasil paske lè w gen jwè nan men w pou gen 15 jwè pou w eseye adapte w senkwonize w fè chak moun aksepte wòl yo se pa yon bagay ki fasil e ekip Apollon se te yon trè bèl ekip e m ap salye Wallace Baligaz. Brandt, ki vrèman te pran inisyativ fè ekip sa a, ki te konn patisipe deja nan HBAC men ki te toujou konn rive nan kar de final. Men, avèk staf mwen an, ke m ap salye, staf coaching mwen an ki toujou avè m, coach Canado, coach Gerard, e kounye a mwen vin genyen coach Bibitte ki ansanm avè nou, coach Okap, ki ap fè yon gwo travay. Nou te pèdi final fas a Apollon an e tout moun konn kijan bagay sa te pase, Dam Pui te mele l de la pati nan match men an gwo ekip Mega te siperyè fas a ekip Apollo a men nou te gen yon kant a jwe domaj la pli vin gate match lan lè w rekòmanse momentum match lan pèdi m panse an gwo Nou te ka fon eksplwa men ekip Mega a te vrèman byen jere final li e l te ranpòte tit lan ki t ap vin fè yon dezyèm defèt ke m te pran fas a Coach Petion e de la m te al tire de resous mwen pou mwen gade, evalye kote ke m toujou peche e de la nou prepare nou e nou vin gade pou nou wè pou pa la swit ki meyè fason ke nou ka ajanse nou. pou nou ka bay yon meyè rezilta. Tèm lan an coach e yon ane e ou pat vrèman nan ashback men pandan ane sa ou pat nan ashback la coach ou te gen yon lòt e batay ankò wi e se te onivo inivèsite paske pandan ane sa ou pat nan ashback la e ou te fè yon kanpe men ou te gen yon dyèl yon bèl final e IHSE face a André Laroche. Pale nou non de bèl final sa. Bon, Andre Laroche se yon trè trè trè bèl ekip. Se yon ekip ke m pran plezi gade k ap jwe. Men, ou konnen lè w ap jwe a Hautes Etudes, w ap jwe avèk ekip la men w ap jwe avèk piblik la tou. Hautes Etudes an mwayèn, an mwayèn, lè l ap jwe yon match li gen 500 etidyan ki deplase. Donk, m pa bezwen di w, an tèm danbyans, E hautes études se pa yon ekip ki fasil, fò w bat coach la, fò w bat ekip la, e fò w bat piblik la. E ki pa t difisil pou ekip la Roche la. Lè w di ekip la, ou di coach la, ou di piblik la, e gon lòt, gon lòt motivasyon wi ki ka piblik la m wè w bliye wi, m pa konnen. Bon, gon sipèsta. Ou bliye, ou bliye sipèsta ekip la wi. Nou gon sipèsta ki pa janm pa ansanm avèk ekip la, ki ap kreye animasyon. Epi m panse ke fòk mwen fè w wè a misye nan baskètbòl talan pou l ka di w aktivite ke l toujou mennen e se pa sou le teren sèlman. Andeyò de teren misye pase nan tout sal yo motive timoun yo pou yo ka vini nan match. M panse ke menm nan stad Sylvio Cator lè gen match seleksyon ayisyèn misye ale y al bay plezi. M panse ke misye se yon motivatè. An palan de misye kotch, m sonje dènye match epi Tabou Ben pa vle jwe epi. Misye ale misye di nèg yo m pa konprann yo peye nou vin sa pou n gade match oubyen pou vin jwe mesye jwe pou mwen tande sa k pase Bon misye son motivatè li e misye depi l la ou paka pa gen plezi e gen de pafwa menm li menm li konn mande m kontray maroc pou li pou l ka bay plezi pa l e men se se on jèn ki boure de talan ki fini ozetid men ki toujou pran le plezi pou l ale lekòl la Men menm jan ansanm avèm m paka viv san Odetchou mwen menm Odetchou se kèm se sanm se nanm mwen mwen fè 4 ans de 2004 a 2008 ke m aprann jesyon e menm si m ta di map kite baskèt an plizyè fwa mwen te pwopoze a fon kite men dekana te toujou e tyen aske mwen rete.

Politik spòtiv lekòl la e dekana a, m panse ke n ap gen pou n retounen sou sa, paske peryòd kovid la e ensekirite an fè ke nou poko janm ka fè yon gwo gwo gwo rale sou pèspektiv yo e ki sa ke nou genyen pou nou fè avèk IHEC. E m panse nan yon pwochèn entèvyou e nan yon pwochen rankont nou ka pale an long e an laj de Université Hautes Etudes ki vrèman se yon grand université ki sou 57 tièm pwomosyon l, ki ap fòme anpil jèn, anpil kad, e jodi a l difisil pou w ale nan yon antrepriz prive pou w pa jwenn yon etidyan Hautes Etudes ladan l. La coach, nou pral vini nan manman koze a, ki se dènye tit ou e resan la avèk Marchetti Tony e pale n de sezon sa a, paske n konnen se yon sezon. ki pat fasil donk ay la donk pèsòn moun pou moun ki pral gade entèvyou sa tout moun konnen ke donk e mwen menm kap fè entèvyou avèw la mwen te pa mwen te nan staf sa ansanm avè nou men donk ou menm ki se mèt afè a fon ti pale nou de sezon sa kòmanl te ye pou te rive a 28 novanb pou te kapab pran tit sa. Bon, se te yon sezon ki te ekstrèmeman difisil, ekstrèmeman difisil nan tout sans, ke sou le plan spòtif, ke sou le plan jesyon, manedjment ekip la. Mache Ti Tony se yon ekip ki te kanpe depi katran e Ti Tony Benèt ke m ap salye, ki se yon hòm vrèman ki renmen spò, ki renmen baskèt, E misye te fè apèl avè m, li te di m, Coach, parapò avèk sa l wè sur le marché, li panse se mwen sèlman ki ka rivalize Coach Pétion ki nan Mega ki te fè back to back. Li te ta renmen retounen nan baskètbòl lan. Mwen gen yon nwayo de 9 jwè ke mwen ta renmen genyen. E misye te di m, pa gen pwoblèm, mwen te ba l lis la. E de la nou te anjandre yon pwosesis de. negosyasyon ansanm avèk jwè w yo e mwen te vin jwenn 8 nan 9 ke m te pwopoze an e pa la swit nan tryout, nan kominikasyon, nan chèche jwè nou te vin konble ekip lan a 15 jwè e de la nou al jwe chanpyona a e pou la ptit istwa w se pami ekip ke m pèdi plis ansanm avè l nan premye tou mwen pèdi e 2 match nou pèdi fas a Mega nou pèdi fas a Sogebank nan dezyèm tou e nou pèdi yon match fas a Sogebank yon match fas a Mega nou pèdi 4 match dabitid m pa konn pèdi tout match sa yo lè m al jwe nan yon chanpyona e e o finish mwen chanpyon e sezon te tèlman difisil kote ke ou fin jwe premye tou ou pèdi fas a rival ekip Mega a Nan dezyèm tou premye match nou fas a Sogebank nou pèdi e de la te vin gon enkyetid. Enkyetid kote ke jwè yo nou te oblije sòti ansanm avè yo al nan restoran, evalye, pran tout desizyon kil fo e nou te vin jwenn yon lòt ekip mache ti toni apre desizyon sa ke nou te pran. Nou bay Sogebank 1 a 1, nou vin bat Sogebank 2 a 1. Se yon dènye tir de kapitèn nou Turenne ki bat bòzè a nan yon 3 pwen ki vrèman te kraze CFC e de la nou kalifye pou final. Final ou pa jwe fas a ekip Mega. Men coach, eskize, an pati de 3 pwen sa a, n ap raple n ke nan moman sa a Turenne te malad wi la. Wi, tchè, m te malad, men, li te di m ke l ap mouri sou teren an, li pa ka pa prezan ansanm avèk ekip lan, an temway Didier Dutelien tou ki te gen yon klou nan bra dwat li nan premye game nan, Didier di m, Coach, m ap mouri sou teren an, fòk mwen jwe, e Didier te vrèman jwe yon gwo match, e nou te arive fè Mega rete anba 50 pwen. e sa ki pat janm rive avan e nou vin bat Mega 1 zero. Bon nan dezyèm game e nou prepare game nou nòmalman e gen la ptit istwa ki bay ke gen 2 jwè ke m pap al revele la aprè maten an e ki te gen yon ti dispit antre yo menm e ki te vin rejayi sou jan ke Machetitonit ap jwe nan dezyèm game. Dezyèm gem nou pèdi, ekip Mega retounen e se te 2 startè anndan ekip lan ki te gen diskisyon antre yo dan la matine e a chak fwa youn pase lòt la wè li pa ba l pas e y ap fè pèsonèl e li te vin rejayi sou ekip lan veritableman e nou pèdi e onètman an lendi nou te sipoze gen antrenman m konvoke tout nèg legliz kris wa m t ale kote pè Roger. Eber Jovin, Mwen te mande yo, m panse ke ekip lan bezwen lapriyè, ekip lan te bezwen pli de kalm, pli de serenite anndan nou, paske sa k te pase samdi maten an, li pa t yon bèl imaj, e m panse meyè fason pou kalme lèzespri se te ale legliz. E sa ke nou te fè, e nan madi lè nou ta pral fè premyè seyans dantrenman nou, e de jwè yo te vini, Tou 2 jwè yo te still move e m pa janm bliye sa. Mwen mete yo nan yon sal e mwen di yo, Mesye, pran desizyon nou. Si nou vle goumen, goumen anndan sal la. Si nou vle goumen, goumen. Men m ap ret tann nou apre 5 minit, m ap vin pran nou. E apre 3 minit, mwen wè tou 2 mesye yo ap vini men dan la men.

Ekip lan te retounen sou nou jiska match lan te rive vin pou 4 pwen e nou vin repase devan ekip Mega a. Nou ranpòte tit lan. On merit spesyal pou tout jwè w yo ki vrèman te tande m, ki te aplike a la lettre tout sa ke m te mande yo te fè. E on merit a administrasyon Mache Ti Tony an ki tout demand mwen yo te toujou agreye. M ap di mèsi a Anthony Benet. Mèsi a Jimmy ki se administratè an e mèsi a Marco ki fò tout staff mache Tifoni an ki vrèman te epole nou e Babas tout nèg yo kòmsi lè te gen reyinyon ou santi ke te gon priz an chaj de tout ekip lan ki te la e sitou avèk staff coaching mwen an ke mwen vrèman fyè de yo paske Mwen son ti nandeng, chak swa nou te konn fè prè de inèdtan, dezèdtan ap konvèse, ap kominike pou n wè ki meyè fòmil pou nou ka kontrekare ekip mega a e o finish nou te vin bay rezilta e m panse se youn nan twofe ke mwen vrèman apresye paske lè w pran 2 so an final se on modèl de pèseverans nou vini nou ranpòte tit lan e map di mèsi a jwè m yo, mèsi a administrasyon an, mèsi a staff coaching nan e mèsi sitou a piblik lan ki vrèman te ankouraje ekip Mache Tifoni an, mèsi a Tabou Band ki vrèman te kreye yon bèl animasyon. An gwo m panse se te yon trè trè trè bèl chanpyona. Domaj ane sa jiskaprezan depi janvye ke nou ap. antrene e Kovid 19 e ensekirite fè ke jiskaprezan poko ka genyen yon chanpyona HBAC ki lanse veritableman. E la coach e nou pral antre nan lòt faz ki se seleksyonè nasyonal. E la donk dènyè entèvyou ke n gen avèk vis prezidan federasyon an donk e li fè nou konnen ke donk biwo federal la e rekondwi donk e konfyans ke yo te gen nan ou e dènyè e avèk dènye seleksyon te genyen an la mentnan yo re fò konfyans sa ankò donk seleksyon nasyonal sa ke nou genyen ki prale jwe amerik cup la yo re konfwi li ankò kisa sa vle di pou ou e kisa ke fanatik baskètbòl ka atann de ou menm pou amerik cup e 2021 an. Bon, map remèsye biwo federal lan ki fè konfyans avèm. Yon nouvèl fwa pou seleksyon nasyonal 3 x 3 ke nap fè yon ti rapèl ke nou te genyen nan men nou ete 2018 kote ke nou te vrèman reprezante dinyeman seleksyon nasyonal lan. Nou te ale nan kondisyon ki te trè difisil kote ke nou te gen pou nou pati depi an mardi. e konjonkti lan pat pèmèt nou fot de mwayen, kote ke nou vrèman an mèkredi nou vin pat ka ale an jedi e chanpyona an ap ouvri an vandredi, se an jedi midi ke nou deplase, nou fè nevèdtan edmi de vòl e teryen nan bis, kote ke lè nou rive a nevè trant sendomeng pou nou al. rive nan nan kanmpous kote pou n te ye an, nou sanse rive enstale nou vrèman a 11 è 30 e chanpyona ap kòmanse nan demen. Nou fè 3 match 3 viktwa nan premye tou. Nan dezyèm tou, nan semi final, nou kwaze avèk yon ekip dominikèn ki t ap jwe lakay li. Dezyèmman, se avèk arbit dominiken ke nou t ap jwe e nou pèdi pou 1 pwen. M panse ke nou te fè yon trè bon tounwa 3 par 3 menm si m ap salye premye ekip ki t ale nan tounwa 3 par 3 a ki te ranpòte premyè edisyon an, m ap felisite yo e.
An palan felisite, jodi a nan nèg sa yo konbyen nan yo gen nan mò la jodi a la nan mache Ti Tony? Mwen gen Gregory, mwen gen Didier Toutemien, mwen genyen Emerson e.
Se sèl Leon k pa avè w? Se sèl Leon k pa avè m, nan ekip ki te chanpyon an. Sa vle di, donk tout chanpyon yo kotch, ou pran tout wi la, ou pa kite yo atè non? Bon, an prensip, Mache Ti Tony se yon grand ekip e dè ke gen dè jwè. ki gen talan, m panse se toujou yon opòtinite ke nou genyen, ke nou bay des avantages e jwè yo rejwenn nou. M panse ke yo toujou vrèman konnen ke yo gen yon garanti spòtif e yo gen yon garanti ekonomik tou. M panse ke se pa san rezon ki fè ke anpil jwè toujou renmen vin jwe nan Ti Tony paske yo konnen Ti Tony se yon ekip chanpyòn. ki toujou nan tout sa ke li ap antreprann li ta toujou renmen chanpyon e yo goumen pou sa se lekip la pli titre de chanpyona HBAC lan ki ranpòte 4 titre e ekip ki vin dèyèl yo a 2 titre. Lèw wè nan twa twa a ou ka detekte meyè jwè lan bokou pli rapid e li mande vitès li mande ekzekisyon li mande tir li mande anpil skills m panse ke e. Tout jwè pa ka jwe twa twa, e konsa tou gen de jwè ki ka jwe twa twa ki pa ka jwe senk senk, e gen de jwè ki jwe senk senk ki pa ka jwe twa twa. M panse ke nan yon pwochèn edisyon nou ka pale de tout règleman ki gen nan twa twa a, e ki son nouvèl estrikti ke fiba enplemante, e Ayiti fè pati de twa twa twa a, e nou pwale nan Amerikèp ki ap fèt novanm pwochen di kote de Miami. e nou ta sipoze gen yon prelis ki pral sòti e de la nap chwazi jwè lokal yo e nap bay tèt nou jiska 1 mwa anvan konpetisyon an pou nou gen yon plan B dan le ka ke si anbasad lan pa ouvè e pi pa gen opsyon pou nou jwenn dè jwè loko poun pran dè jwè ki sòti Ayiti e men priyorite an se jwè lokal nou yo. ki priyorite nou. Men si a 1 mwa nou pa jwenn viza pou yo, n ap antre dirèkteman avèk jwè ki nan Miami kote ke ki gen paspò ayisyen e nou ap fè on tryout. M ap monte Miami al rankontre ansanm avè yo, fè on tryout ansanm avè yo, lè se lirik. Yo yo yo pli d'une ventèn e m ap seleksyone 4 ladan yo. pou ale reprezante Ayiti du 12 au 16 novanm. Coach, la a, pandan n ap pale de Twapatwa, nan moman sa a, genyen anpil coach ki apèn afilye avèk fiba la, sitou pou Twapatwa. Èske nan, èske si gen posibilite, èske nan coach sa yo n ap jwenn gen nan yo ki ap nan staff teknik la ansanm avè w ki pou ede w avèk konpetisyon sa a? Bon, an prensip, twa pa twa pa gen plizyè kotch. Men, si w yon seleksyon nasyonal, w ap toujou bezwen sipò e dotre kotch ki ka ede w nan travay, sitou endividyèl jwè yo. E se le ka ke kotch Kanado, kotch Gérard, se pami moun ki ap ede m yo. Men, nou ka toujou evalye. gade e tout kotch ki ta renmen banm yon patisipasyon, sigjesyon, konsèy m panse ke m pa gen lasyans enfuz m panse ke lap la byenveni e m panse map toujou twò kontan pou m ta genyen de kotch si yo vle banm yon sipò pou yo banm yon sipò. Ok la kotch nap fèmen chapit 3 pa 3 nou pral retounen nan ekip Machel Titoni an ane sa ok menm lè ke konpetisyon li fon kanpe. E nou te wè ke ekip nou wè ekip la n gade ke Fefe e n ap gade Emerson ke ou Fefe Emerson ke ou fè retounen lakay yo e nou gen Youri ke ou pran nan men Sogebank e bon m ap koube m byen ba pou m site non sa ki se T-Center ke ou te pran nan men Ona men jodi a malerezman ki ale kite nou fon ti pale m de Ane sa ekip sa ki yo genyen an. Bon ekip sa son ekip sezon 2021 an se domaj ke pa gen chanpyona paske m panse se youn nan pi bèl ekip ke mwen janm kotche an tèm de talan endividyèl e m panse se nan konpetisyon yo nou ta pral wè kijan kolektif lan ta pral reyaji Paske yo gen dwa gen bèl jwè epi yo pa senkwonize epi yo pa bay rezilta eskonte. Se jwenn ki meyè alchimi, ki meyè alyaj, ki meyè koneksyon k ka fèt pou w ka ajanse ekip la. Bon. Men nan 3 match amikal ke nou fè, nou fè 3 viktwa. Nou te jwe fas a ekip Fondasyon nou an ke nou te bat. Nou te jwe 2 lòt match amikal avèk Tele. Megastar epi nou te jwe avèk chanpyon e twazyèm ou de Stylers wi Stylers chanpyon twazyèm divizyon e se te twa match ke n te fè nou fè twa viktwa e men pa gen pi gwo ke konpetisyon e la nou pat gon ide de kijan konpetisyon an ta pwal ye an tèm de rekritman e de sòti nou te genyen plizyè jwè ki kite nou tou. E ki te kite nou pa volonte pa yo, genyen se pa volonte pa yo, genyen tou ki te vin sòti pa la petite porte tou, ke se administrasyon e staff coaching nan ki te remèsye yo. Men an gwo nou te vin fè 6 rekritman. Nou nou fè 6 rekritman e n ap remèsye 6 nèg sa yo ki te kite nou yo, ki te bay tout fòs yo, tout nanm yo ane dènye an, ki te kontribye a reyisite ekip lan ane dènyè, men nou vin fè 6 rekritman ane sa a kote ke nou te pran Youri nan men Sogebank, nou pran T-Center, regrete Memoire ke nou pral pale de li, nou pran Emerson. ki depi chanpyona te tou fini li di li menm li retounen lakay li paske san l se ti toni nou pran Féfé ki te gen entansyon fè ekip baskèt pa l li pa t renouvle kontra l avèk mega e lè li vin deside fè ekip li pou yon rezon pou yon lòt li vin deziste Féfé te sur le marché an bon koutizan. M te rele Fefe, m te di Fefe, retounen lakay ou. Bon, Fefe odepan, Fefe pa t dakò. Fefe di, pou jan w fin kale m la, m pa wè mwen menm ki pral jwe pou ou. Epi bon, an bon koutizan, m file Fefe, m file l, epi bon, nou jwenn yon teren dantant, epi misye al jere pwosedi administrativ li avèk Tony, epi de la, Fefe rejwenn nou. Nou fè rekritman Dimitri, ki se jwè m'en nan yon Ditud ki fè 4 an avèm yon Ditud e ki vrèman son jwè e boure talan. Mwen te jije ke ane dènyè an deyò de Black, mwen te manke jwè ki vrèman e fè penetrasyon. M panse ke Dimitri te bezwen, m te bezwen Dimitri anndan ekip mwen an veritableman. E lè m pran e Ulysse ki se youn nan joueur de devoir d'avenir e jwèt lan, m panse ke e Ulysse te vrèman e se yon kou ke pyès moun pat panse e se yon petèt se yon kou de mèt e nan tout match amikal yo nou wè sa Ulysse ap pote pou ekip Mache Titoni an e an gwo se joueur sa yo ke mwen rekrite Ane sa m di center mwen di center avek Dimitri soti nan ona e Ulysse ki soti nan twazyèm divizyon nou genyen Dimitri epi Fefe avek Emerson m panse ke se 6 jwè sa yo ke nou rekrite ane sa. Lè w pale de Ulysse donk coach m sonje ane dènyè ou te fè sa ou te pran.

ki pou vin moneye talan yo pou pran vrèman manb epi pou gon avni nan jwèt la. M panse ke ane sa nou pran Ulysse e Ulysse antre tou granmoun, li vin ak tout chèz li e nou pap mete presyon sou li men misye gen konfyans staff coaching nan e misye jwenn yon entegrasyon de tout jwè yo ki apresye misye, ki pouse li, mesye yo travay endividyèl ansanm avè l nan kolektif nan ekip lan mesye yo vrèman edel pwogrese em panse ke jodia la gen anpil klèb anpil fòmasyon ki gentan ap fè misye zye dou men mesye m tou di nou sa misye gen yon kontra 20 tan misye gen 20 tan poul fè ansanm avèm nou pa menm bezwen al tcheke Ulysse Ulysse son ti salomon ke l ye li tou siyen salomon misye gen yon kontra 20 tan ansanm avèm. La coach nou pral pale de yon sèl jwè nan mache ti tony ke malerezman Li pa gentan jwe sezon an aprè 3 match amikal yo. Nou pral pale de Ashley Dirijan e Arcati Center e di nou non. Paske nou konnen chak grenn jwè ke ou menm ou rekrite toujou gen yon relasyon ki ale e devlope avan ke jwè sa a li vin jwenn ou. Bon, Center e de regrete memwa Misye se yon trè bon jwè de devò, d'aplikasyon. Misye se yon nèg m ap swiv sitou ane dènye nan ona kote ke misye te pran anpil rebo ofansif e misye te menm te youn nan meyè skorè ona tou. E lè nou fin jwe final la, a mon grand etonman, kiyès mwen wè pami nou k ap fete Center?

M di misye, Wap vin nan mache ti tonè a yon sèl kondisyon, m pa dwe w statè. M di se fòs ou, kouraj ou k pwal mete w statè, ni m pa gen presyon de tan de je. Misye di coach, m pa gen pwoblèm sa, son gason m ye, gason pa konn fè lach, ou pa bezwen enkyete w. Map pran plas mwen nòmal an nan ekip la. E vrèman, depi lò, mwen bay misye lanmen, m bay misye yon akolad, m di misye, dòz e deja ou fè pati de la famille Titolo. Se le jour même de tit lan ke misye fè pati de Titolo. E dans la soirée, pandan nap fete, m tèks Tony, m di Tony, nou fèk rekrite yon jwè, Se ti sèn tou. Tony di, M pa konn jwè sa non. M di Tony, Nou fè yon premye rekritman. Tony di m, Kotch, tout sa w vle m dakò, ou pa bezwen enkyete w. Kòmanse negosye ansanm avèk misye, epi lè n ap fè ekip lan, n ap jere tout bagay. Men, te gen plizyè ekiri ki t ap file Center, ki te ofri l dèzavantaj, men kè misye te pou mache ti Tony. Nan tout ekip toujou gen dè zechanj, konn gen dè diskisyon. Gen te gon lè misye te rele m e ekip lan te gon ti mezantant. Epi misye rele m, misye di m, Coach, gen de jwè m rete kwè w pap janm gen pwoblèm avè l. M di, Ki jwè sa? Li di, Mwen menm avèk Didier. M di, Sa k fè sa? Misye di gon patikilarite antre nou 2 a. Mwen menm m rele Achle, ou rele Achle. M pa sipoze gen pwoblèm avè w. Didye fèt 28 me, ou fèt 28 me. M di ou wè 2 nèg sa yo, yo pa gen dwa janm gen pwoblèm avè w. E nou pral ede w jere tansyon ekip la. E jiska prezan m toujou ap santi se pawòl sa yo k ap nouri nan zòrèy mwen tout pandan ke misye kite nou an. E dènyè konvèsasyon ke m te gen avèk Center, e m ap raple m se nan dimanch, misye kite nou nan madi, nan madi e vrèman, e misye te pale avè m, misye te di m ke li pwale nan etidye bakolodè, misye ta vrèman renmen ke mwen ba nou yon sipò, e m te di misye se yon ti Salomon w ye, e m ap ede w. Pote fich lan ban mwen pou m konnen konbyen kòb ke l ye e m prè pou m pote yon kontribisyon. E misye pran men m, misye bo m sou do men e se dènyè konvèsasyon ke n genyen. Aprè 2 jou, Senator kite m e se yon bagay ki penib. e jiska prezan nou pa konn nati lanmò misye men nou espere ke nanm misye ap repoze an pè e nap vrèman akonpanye fanmi misye nan antèman an e sa se ve pam pou mwen kontribye nan reyisit pitit misye sitou an tèm skolarite pitit Sennten an mwen menm mwen pran sa kòm angajman pou mwen ede timoun misye an ale lekòl sa se ve pam e manman misye ki malad mwen vrèman espere ke ya bal sipò paske li vrèman bezwen sa e son gwo kou nou pran yon kou ki vrèman dur jiska prezan m poko ka dijere lanmò Sumter e nou an negosyasyon an planifikasyon pou funeray yo e avèk paran misye. Souple nap konnen ki jou ke funeray Center an fèt. Coach pale nou de moral ekip la aprè lanmò ti Center kòman sa ye paske m konnen ke ekip Machete Tony son ekip ki vrèman soude e kòman sa ye? Bon psikolojikman ekip lan down e kote ke majorite jwè yo yo bwè anpil alkòl pou yo pase strès yo e m paka entèdi yo sa pandan peryòd lan paske se youn nan frè w yo ki kite nou e misye mouri nan mardi nan mèkredi nou te reyini sou le teren nou te fè yon priyè nan wonn sant lan e aprè sa nou pale nou diskite de kisa ke nou ta renmen fè pou antèman misye e pou fanmi misye e de la nou gen yon reyinyon e pou n al fè la. Pou n konnen dat lan e tout sa ke, tout patisipasyon ke ekip Manche Titoni an ap prè pou angaje l pou ede sipòte a fineray lan e a fanmi an. Vrèman e Sèvitè kote w ye an m konnen ke e li vrèman dur pou n ap pale de ou e dan le pase men ou te pote anpil pou nou nan ekip Manche Titoni an e pou la ptit istwa w Center pa rate yon antrenman e Center pa janm an reta nan antrenman. E se yon nèg ki gen yon regilarite ekstwòdinè. Lè w vin nan yon ekip ki genyen Turenne kòm bak, ou gen Emerson, ou genyen Fefe, ou gen Youri, ou gen Ti Klo. e ou antre pami tout jwè sa yo ou starter pandan 3 match ke Machete Tony jwe yo, se pa yon mens afè. Se paske misye te gen yon kapasite ekstraòdinè ki fè ke misye te starter pandan 3 match. E m panse Center se tap yon jwè d'exemple, de modèle de régularité, de discipline, men se domaj ke misye kite nou. Ke nanm misye repoze an pè e nou vrèman espere ke pou swit e pou kòmansman chanpyona a nap gen yon panse espesyal e nap travay sou yon match amikal e ki vrèman e ap gen tout zanmi, tout fanmi baskètbòl lan e ki ka menm fè yon relve de fon

E nou pral fini coach, nou konnen Anthony Bennett se menm jan avèw li toujou la pou tout jwè li, pou tout anplwaye li e kòman Anthony Bennett li menm e lè w te bal nouvèl sa kòman li te pran nouvèl lanmò Center e jodi a kòman moral li ye paske nou konnen se yon nèg ki renmen basketball la. Misye renmen spò alò men baskètbòl la se nanm ni e nou konnen l toujou pwòch tout anplwaye l, kòman moral li ye jodi a? Bon jodi a la e Antony Bennett vrèman e lè m konvèse ansanm avè l li di m li pa gen fòs pou l kriye e Sumter te toujou e al jwe baskèt patikilye ansanm avèk Tony e men e se domaj Se konsa avni yon jèn pase. Nou vrèman afebli avèk nouvèl sa a, men n ap bay tout sipò. Tony disponib e dispoze a ankadre, a gade tout sa k ka fèt pou Senter. Kote l ye a, nou espere ke nan fineray nan n ap temwanye sa. E n ap toujou gen yon kontak trè sere avèk fanmi Senter. E coach, ou te fèl nan Digicel, e eske ane sa nap jwenn li nan Titoni? Si chanpyona an kontinye e toutotan ke ou menm ou nan ekip mache Titoni an, nimewo 5 tè ta pral pote an, eske nap jwenn li sou yon lòt jwè? Non, m panse ke nimewo 5 lan nap kanpe l, paske nou te gentan fè kòmand ekipman nou deja. Nou gen 2 jwe ekipman e nimewo 5 lan nou pap jwe ansanm avèl paske se a nimewo 5 ke misye tap jwe. e nou pap jwe avèl e ke Machine Sony vin gen 2 nimewo ke yo pap janm wè sou jwè veritableman non match ofisyèl e se nimewo 7 pou Boudjou e nimewo 5 pou Center e an memwa a lanmò misye. E coach mo de la fin aprè yon bèl chita pale konsa. Bon nap di tout fanatik basketball toujou ankouraje jwè w yo toujou ankouraje coach yo basketball lan son sport d'avenir jodi an la nou gen anpil jwè ki ap moneye talan a travè le monde e jodi a la ou ka genyen E ou ka ganye vi w avèk baskètbòl. M panse ke e anpil ou pa ka bloke talan. Otan de fwa ke w gen talan ou ka rive nenpòt kote. E toujou travay pa travay a demi pou rezilta w pa a mwatye. E nou vrèman se sa k fè mwen menm mwen mete tout kò m tout nanm mwen lè m ap fè yon bagay. E lè map kotche, lè map travay, m panse ke se avèk filozofi sa ke nap gide tout jèn, kontinye goumen, e si w gon rèv, si w gon volonte, mete tout ou menm ladan l pou ka bay rezilta eskonte.
Mèsi coach. Mèsi.